Nou wè e trè souvan genyen ti deba sa ak toujou fèt pa egzanp sou koulè yon drapo yon donk gen moun ki panse ke koulè drapo li ta si pose ebyen reflekte ebyen koulè moun ki nan peyi pa egzanp nou tande nou Nou se yon eta nwa e a 100%. Wè, donk, gen moun ki ta panse ke, ebyen, fòk ta genyen kèlkonk yon mòso nwa nan drapo a, se sa ki ta fè, ebyen, fyète. Non, n ap di non. Nou menm kòm sitwayen toujou reskonsab e youn ki fèt nan nou menm nan nasyon an donk m ap di nou koulè drapo yon peyi pa reflekte koulè sosyete a. E chak koulè yo yo reprezante yon yon ak pa egzanp an nou pran koulè wouj la pa egzanp nou pral gade pou nou e ki sa koulè sa li menm li vle li reprezante nan yon drapo yon yon nasyon. Koulè wouj son koulè ebyen eh de konbatan. Fiyate pou kapab breman toujou sou batay. Son koulè wap pre preske tout nasyon ebyen eh genyen eh, koulè sa nan drapo yo. Wè, donk, son koulè wèman ki reprezante fòt. Toujou pou kenbe fèm e ou toujou pou kenbe sovgade ebyen eh libète yon nasyon. Wap byen pale.
Wap byen pale la. Donk sa se koulè wouj lan, se sa li reprezante sou batay vanyan konbatan. Mentnan nou prale nan koulè ble lan. Kisa koulè ble a li menm li vle di? Nan yon Peyi e yon sosyete, nou pral gade ki sa koulè ble a li menm li vle di. Ebyen, koulè ble a, li reprezante dignite, seryezite, konfyans pou yon sosyete epi ou menm k ap sèvi nan. Ou fè pati leta a, koulè ble a, li vle di w pou kapab serye. Klè.
Se sa l vle di koulè ble la. Pou yon yon sitwayen, ebyen, koulè sa a li reprezante onètete, seryezite, wè, kapasite. Donk, lòske w ap travay nan leta, koulè sa a fò w toujou respekte li. Fòk ou onèt ak sosyete w, fòk ou pa depatcha fon piblik la, fòk ou serye. Se sa koulè ble a vle di. Kite, gade, ankadre m, ankadre m gason. Ankadre m, ankadre m, ankadre m.
Serye, seryezite, se sa koulè ble a li menm, wè m ap konsantre sou li, sa a nan sosyete a li gen anpil fayt, gen anpil moun ki pa vrèman. konsantre, ki pa konnen sa sa vle di, ebyen koulè yo ki sa yo prezante. Donk koulè ble la, jan m di nou an, li menm se dinite. Dinite, seryezite. Fòk ou serye, fòk ou onèt ak sosyeto. Fòk ou gon transparans avèk. sosyete. Nou pran 2 koulè, nou pran koulè wouj la m di nou, se yon koulè ki toujou sou batay, konbatan pou kenbe fèm, pou sovgade dinite sosyete ou, men koulè ble a li menm, jan m di nou an, fò w serye, seryezite, onètete, fò w kapab gen sa yo, lèske w ap sèvi yon nasyon. Bat bravo pou sa!
Bat bravo pou sa! Nou bat bravo! Bat bravo pou sa! Wè!
So, koulè, kòm m te di nou, koulè yon drapo yon nasyon, ebyen, li genyen anpil efikasite pou kapab konprann li. Se pa paske koulè po ou pou di pou ou gen tèl, tèl, tèl koulè, non. Donk, 3 koulè sa yo, nou pral pran blan an talè, nou pran, nou pran premye a, se koulè wouj la, kòm m di nou, koulè ble a, m di nou kisa li reprezante. nan yon sosyete ou menm ki genyen pou vin sèvi yon sosyete ebyen koulè ble a li vle di ou fòk ou onèt fòk ou onèt nan sa wap fè fòk ou serye nan sa wap fè wè fò ou kondwit fò ou kondwit vwèman an maksimòm de sosyete ou koulè blan li menm panse ke tout moun kapab konnen kisa koulè blan li menm li vwèman e reprezante son koulè bon E son koulè de pè. Yon koulè de pè, se nan gade pou nou e. Lè ke gen la gè nan kelke swa peyi a, wè, milite a li menm li leve drapo blan an lè, donk, li, li mande, li mande padon. Wap byen pale. Wap byen pale la. Li sikonbe li. Wè. Donk koulè sa li menm son koulè de pè li ye, son koulè kote ou wè menm nan, menm nan aksyon kòbwè, m di nou 3 koulè sa yo ou pap janm wè yon moun leve yon koulè, yon koulè, yon koulè wouj li menm pou l met ajenou, non jamè, jamè. Donk 3 koulè sa yo nan drapo, nan yon drapo, donk janm di nou an chak genyen. yon sinifikasyon maksimòm. Donk, se pa paske ou se koulè koulè nwa, ou dwe mete yon koulè nwa nan drapo, non. Se pa sa ditou, se pa sa ditou. Koulè yo reprezante, ebyen, eh yon euh, euh, euh, aksyon, yon fason de fè mete. Donk, mwen kwa koulè ke nou genyen la, ble e wouj la, Donk nou va wè se vwèman se fyète, tout yon fyète nasyonal. Si genyen de zotorite vwèman ki ta konprann sa sa vle di koulè la, donk ou ta konn nou ta pran yon nasyon le pli meyè, ebyen eh ki ta pè respekte ebyen eh nou menm avèk lòt. Donk, sinifike nou menm se sa ke nou te vle esplike sou kesyon. e koulè e ki toujou gen en deba sou sa e donk koulè drapo ke nou gen la mwen menm kom sitwayen se meyè se meyè koulè e ke nou gen la e pi ki tap ki tap vreman pemet de zom ki konnen sa sa vle di e byen yo tap gen yon lot konporteman. Sa Miguel wi, gad yon frape je. Se ta gon lòt konpòteman pou n te kapab vreman fè yon nasyon. Men malerezman, malerezman nou fè fayit avèk misyon zansèt nou yo te panse yo ta pral etabli. E malerezman, tout moun ki te patisipe nan bay peyi sa nesans, donk, nan syèk pa yo a, ebyen, tout te fin mouri. Wè? Nan jenerasyon pa yo a. Yo pa travèse pou te kapab wèman wè ki jan tandans la li menm li ta pral vini. Yon jodi a, nou son nasyon ki genyen. 9 jenerasyon. Sa se sur. Se ke chak 25 an son jenerasyon. Se a laj de 25 an ou gen dwa sa ou vle ye a ou ka pa ye. Kite gade, ankadre m, ankadre m gason. Ou gen dwa senatè, ou gen dwa depite, ou gen dwa prezidan, ou gen dwa marye, ou gen fwaye tout sa. Donk a chak 25 an se yon jenerasyon. Donk m ta kapab di jodi, jounen jodi an Ayiti e nan 2 ou 3 zan nou bal genyen 9 jenerasyon. 9 jenerasyon. Donk, petèt yon lòt fwa, nou pral gade ki es jenerasyon ki fè pli mal ak sosyete a. Sa li menm se va yon lòt emisyon e lè sa vèman e anpil pawòl pral pale e mwen menm ki fèt nou youn Youn nan 9 jenerasyon yo. Donk, m pral gade mwen menm nan tan pa m nan, ki sa k te fèt pi mal, ki sa k te fèt byen. Donk, jounen jodi an la, 9 jenerasyon, ebyen, men nan ki sa peyi a li menm li tonbe. Donk, nou nan yon kontinan ki, nou se dezyèm peyi nan kontinan. Pa egzanp, Ameriken premye. e Ayiti li menm dezyèm. 28 an senpleman ki separe antre lendepandans ameriken e lendepandans Ayiti. Mete sa sou koupe pou mwen paske sa enpòtan pou mwen.
Donk, ki jan fè sitwayen meriken yo menm yo travèse e yo fè siksè? Ki jan fè nou menm nou pa fè siksè menm jan avèk yo? Pa gen kesyon gwo peyi. M toujou di nou pa gen kesyon de gwo peyi. Pa gen gwo peyi, pa gen ti peyi. Wè, se fason ou panse. Ou panse piti, ou piti. Men si ou panse gwo, w ap gran. Bat bravo pou sa!
Bat bravo pou sa! Nou bat bravo! Magazine peyant!
Bat bravo pou sa!
Wè! Donk pa gen kesyon di wi peyi meriken se gwo peyi li ye, se si li si non, pa gen bagay konsa. Lè w ap gade Taiwan ki se yon ti zile. Donk li reprezante pi gwo peyi. Donk se la se fason sa m ap di nou an. Donk pa gen afè ti peyi, se ti panse ki gen. Mete sa sou koupe pou mwen paske sa enpòtan pou mwen. Panse piti, donk. Ou devyen piti. 28 an separasyon de lendepandans Ameriken avèk Ayiti. Donk, mentnan, kounye la, se pou nou ta fè de refleksyon, de refleksyon ki jan fè nou nan nou rive nan reta kon sa. Ki sa mennen nou la? Se sa mwen m da konprann ke sitwayen Peyi an ta sipoze fè chak jou yo leve se reflechi. La refleksyon se sa ki mennen yon nasyon ki pral grandi.
Klè.
Men se pa sa ke nou wè, se la divizyon ki reny. Se la divizyon ki reny. Donk pa gen oken peyi kap. avanse lòske l ap benyen nan divizyon. Sa se klè. Tout emisyon m fè toujou mansyone sa. Lè w ap pran pa egzanp de to de povrete nou gen nan peyi a pa egzanp. Si nou pat gen divizyon antre nou, ou t ap jwenn yon ventèn, yon trantèn sitwayen mete ansanm, Epi nou fè de faktori, nou fè de zendistri, nou fè endistri tomat, nou fè yon paket bagay. Avèk, dan lansam, gen bagay, menm nan peyi sa yon mwen ki avanse, ki gwo a, se pa yon sèl nou, se pa yon sèl moun ki fè, ki fè endistri yo. Wap byen pale.
Wap byen pale la. Se yon paket moun ki mete ansanm, epi yo fè konpayi an. Wè? Donk. Pou nou konbat la povrete, donk il fo nou fini avèk sa k rele divizyon an. Donk, lè nou ret nan divizyon, ki kote nou pral gen tan pou nou reflechi pou sosyete a? Jamè, pa p gen sa ditou. E m vin arive konprann yon bagay, petèt, Gen moun ki petèt ki touche menm pou fè divizyon an. E sa m ta sa m panse kòm sitwayen pase m pa m pa kwè yon moun ta fèt moun pou gen de zye nan tèt ou pou wè yon bagay pa bon, nèspa? Pou wè yon bagay pa bon epi ou chita la ladan l w ap pwomote divizyon an. Mete sa sou koupe pou mwen paske sa enpòtan pou mwen. Sa mwen m pa konprann ni ditou sa vin montre m pou m fè yon lòt refleksyon ke moun sa gen dwa touche pou sa. Oswa moun sa yo, yo touche pou sa e toutan w ap fè divizyon an, ebyen mèt la li menm l ap renye. L ap renye. Epi nou pral ba yo. e tò, di se yo menm ki kraze peyi, se moun ki genyen yo kraze peyi, se moun yo rele oligag yo, se yo kraze, non, se moun kap fè divizyon yo, e moun sa yo ki pi danjre pou sosyete a. Bat bravo pou sa!
Bat bravo pou sa! Nou bat bravo! Bat bravo pou sa! Wè! Moun kap kreye divizyon. Moun kap promote divizyon. Depi moun nan leve l pa wè anyen pou l fè, se promote la divizyon. Donk, m pa konnen si sa son djòb li ye. Èske son djòb li ye? Hein? M pa konprann. M pa ka, m pa kapab mwen menm pou m gen yon restoran epi m pral gen pwoblèm avèk yon lòt moun ki gen restoran. Sa m pa konprann li. Hein? Pou m gen yon supermarket. Epi m pral m pral m pral gen pwoblèm avèk yon lòt moun ki gen sipèmakèt. Sa yo m pa konprann ni. Pou m gen estidyo a la pa egzanp pou m pale, m bezwen mikwo pou m pale epi m pral gen pwoblèm avèk yon lòt moun k ap fè menm travay avè m ki ki gen ki gen mikwo lè pa m nan deranje se li menm pou m rele pou pou ta prete m yon mikwo. Mete sa sou koupe pou mwen pask sa enpòtan pou mwen. M paka men rouleur avèl. Ou pa kapab gen pwoblèm avèk menm moun kap fè menm bagay avèw se frè nou ye. Ou gon biznis moun nan vin achte nan menm m pa genyen sa moun nan vin mandem nan m di a Pase lòt bò a al ka mesye entèl lap jwenn li. Pase lòt bò a al ka madam entèl lap jwenn li. Se sa! Se sa! Wap wè tout sosyete ki gen yon konpòteman konsa wap jwenn tout ale vè lavan. Efektivman vre sa li ak yon pakèt reyalite. Men nou menm.
Non. Y ap seme ladivizyon nan nou menm, mete nou anfas lòt. Pa egzanp, m ap fè manje kwit la, epi yon lòt parèt, li di, non, moun sa a, li pou kraze m, se li menm m ap fè pou m siviv ak pitit mwen, pou m voye l lekòl, pou m fè edikasyon l. Ou vini, ou kraze l avèk divizyon. Kman se sa pou n wè? Donk, n ap toujou rete nan povrete lan, n ap toujou rete nan malsite a, epi n ap bay toujou Leta li menm, se nou menm k ap peye Leta, tande byen, se nou k ap peye Leta, paske trè souvan, nèg yo. Mal endike sosyete a yo do wi moun ki vòlè yo se leta yo vòlè sa mal pati e se yon nan rezon tou wap wè vi ke nap di sosyete a moun ki vòlè nan nan fon piblik la se leta yo vòlè donk moun sa yo yap rete sou bòl glas yo yo pap fè anyen yo pap reyaji anyen pase ou di moun nan se leta moun nan vòlè. Epi kiyès kap peye leta? Se sosyete a kap peye leta, n'est-ce pas? Se mwen menm kap peye leta avèk kòb taks mwen, kòb bagay mwen fè, kòb lisans mwen fè, kòb tout asirans map peye nan peyi a, se avèk kòb sa yo leta kolekte pou l fonksyone. Men, si yon moun vòlè nan fon piblik, fò w di sosyete a, moun sa se mwen menm ke l vòlè, se li menm ke l vòlè. Lè sa a, sosyete pral gen yon lòt rega kanmenm, pou l konn, a, si m nan kras jounen jodi a, se entèl ki fè m nan kras la. Si m pa ka voye pitit m, m pa ka jwenn wout pou m kouri. Donk, se moun sa a ki kontribye nan mizè mwen. Wap byen pale.
Wap byen pale la.
Nèspa? Donk, moun sa a pa ka gen amou pou yon moun ki mete l nan mizè. Moun sa pa kab gon amou menm moun ki fin dechèpiye byen piblik lan epi se moun sa viko pa endike sosyete a byen pou l fè l konnen se kòb pa w ke l vòlè epi sosyete a ap toujou gen amou pou menm moun ki met l nan kras la l ap ekri menm sou tout kote l ap di w se moun sa l bezwen pou retounen vin pou vin sèvi li. Pase ou pa dil byen pou fèl konnen moun sa ki fin vòlè kòb peyi an li depatcha lajan peyi an li al anrichi tèt li donk kounya mwen menm li kitem li kitem m pa kab jwenn wout pou m kouri machin m pa kapab jwenn elektrisite pou m kapab sèvi pou m fè sa m ta fè nan peyi an. Donk, lè w pa di sou jodi a, non, moun sa a, se mwen l vòlè, se ou menm li vòlè, se ou menm li kite nan malsite, kòb li vòlè a te kapab kreye lekòl. Efektivman vre, sa li a gen yon pakèt reyalite. Kòb li vòlè a te kapab kreye wout. Kòb li vòlè a te kapab fè anpil santral elektrik pou tout peyi a kouvri ak elektrik. Men, li vòlè l. Men, lè l vòlè l la, ki kòb li vòlè? Kob sosyete yal vòlè. Leta pa yon kob sem nou kap peye leta. Bat bravo pou sa.
Bat bravo pou sa nou bat bravo. Bat bravo pou sa.
Wè.
M vin diw Matyas pèp ayisyen se ou menm kap peye mesye yo se ou menm ki bòs nèg yo ou ka mande pou Yon soulèvman ou mande pou retire nèg sa yo paske peyi an pap fè nil pa avèk moun sa yo. Peyi an pap fè nil pa avèk moun ki kowonpi sa yo. Epi vin jwenn lòt moun kap alimante divizyon an. Donk la pwoblèm pou nou pi rèd. Sela ve di ke mizè nou pou lontan. Mizè nou pou lontan. De lòt kotre, moun k ap travay nan Leta a ap dechèpiye Leta a. Ak tout vi ke l rive nan Leta a, li panse Leta a se byen papa l li ye, se byen manman l li ye. Epi, li foure men l jan l vle. Se sèl peyi wi, Ayiti senpleman wi, pou wè yon nèg ap jere fon piblik, epi li pa gen oken siveyans wi. Klè. Sèl peyi wi. Te genyen m tap gade nan yon jounal Ozetazini te genyen yon sitwayen ke m pral site non la, bon anpil moun kapab rekonn misye. Misye se te yon komisyonè li nan City of Miami. Ebyen, lè ou son otorite ou gen kòb fon piblik nan men w, w ap depanse, ebyen leta li menm li gen responsablite pou l kapab mete w sou siveyans. Lè yo mete misye sou siveyans, e misye ap pran kòb kredi kat, mennen madanm ni al fè chòpin, al achte bagay sa yo, donk misye sou siveyans, yo kòmanse pa l envestige. E misye son sitwayen ki te vwèman prezante yon nonm trè zonèt. Très onèt Ebyen misye vin sanse vekse Tout kote l pase ebyen gen moun k ap siveye l Paske jan m di nou an se sèl peyi dayiti Nèg ap kòb piblik la nan men l Epi pa gen moun k ap siveye l Se rezon sa ki fè nèg yo foure men yo jan yo vle Yo panse se kòb yo l ye Sa Miguel wi gadon frap mesye. Non
Donk vin rive yon kote misye pral fizye tèt li. Oh! E tout dega sa l fè la?
Misye pral fizye tèt li paske vrèman li vin li vin nan yon anbara. Donk m kwè sa se yon egzanp pou kèlkeswa sitwayen. Ou chita lakay ou, pa gen moun ki rele w pou di w vin nan fon piblik la. Si w gen kapasite ou wè w ka ede yo, ou ka ba yon kout men, ou vini. Men w pa ka sipoze vini nan entansyon, ebyen se vòlè w vin vòlè. Se vòlè w vin vòlè nan fon piblik la. Li pa nòmal. Donk, m kwè misye te rele Atitil. Anpil moun konn non misye. Atitil. Mister Til, anben, misye. Yon komisyonè, kòm di nou, nan City of of Miami. Misye fize tèt li akote building. Miami Herald, jounal Miami Herald. Dade Miami Herald. Bon, men se Miami Herald. Wè, donk se pou m di ou, isit, mesye yo, yo gen se komisyon libète yo gen, yo pa kontante yo ak sa leta li men mete pou pou y ap touche a, donk fòk yo vòlè. Paske pa gen oken siveyans. Hein? Si ta vin gon petèt on 20, 30 an, 40 an, ULCC ta fè on, ta fè on ti gade sou nèg yo, ebyen ou pral jwenn menm moun sa yo, ekip la, menm moun k ap fè divizyon yo, menm moun ki nan ekip Leta a, ebyen tout pral di non, se pèsekisyon Leta.
Pwoblèm yo miltip.
Se pèsekisyon y ap fè sou mwen avèk pati vòlè. Non. Non. Depi ou vòlè nan fon piblik, pa gen kesyon de pèsekisyon, ebyen eh pa gen kesyon de moun pa, kèlkeswa moun ou te ye a, swa ou te prezidan Lèzetazini, Ou prale nan prizon depi ou vòlè. Vòlè se vòlè. Fon piblik la se pa pou ou liye. Ou vin pou jere l pou sosyete a. Men ou pa vin, ou pa ka vòlè ladann. Kite, gade, ankadre m, ankadre m gason. Si w depanse l, fò w bay kijan w depanse l. Poukisa chèk sa li menm li siyen. Klè. Le peyi a vin gen moun serye kap dirije l gen moun ki pap menm al pran oken djob non fè l konnen yo pral nan prizon. Sa Miguel wi, gadon frap mesye.
Lè sa pap gen pap gen kesyon se pèsikisyon yap fè w non wap wè moun sa yo ap chita lakay yo pase depi w gen tandans fòk ou vòlè nan fon piblik la ou pa pral pran pòs. Paske lè sa a ap gon gad di four. Lè yo vote yon bidjè yo bay ministè yo, ebyen kijan yo depanse kòb ministè yo? Ki yo depanse l? Mentnan, kounye la a, nèg la mèt. pa depanse anyen epi li ale pa gen anyen kap fèl pase pa gen oken egzanp ki jamè trase pou kapab vreman sovgade sosyete a pou ta kapab rekipere sak dwe rekipere pou n kapab diminye to de povrete nan peyi a donk m panse sa kèlkeswa moun ki gen petèt pou lavni ou gon kapasite ou vle al pote yon kout men la a fòk ou serye kòm sa m sot di nou an nan koulè ble a fòk ou serye Efektivman vre sa li a gon pakèt reyalite
Fòk ou gon onètete Wi Se sa wi Mentnan Eske m wè gen chemen ki pral pote sa m di la? M pa wè l. M pa wè chemen an. Mesye yo di w yo pral fè eleksyon pa egzanp. Sou sa ki kreye pwoblèm pa egzanp nan peyi an, tande byen, sa ki kreye pwoblèm ki fè sosyete a rive la, mesye yo pa menm manyen l menm. Yo pa menm touche l menm. Ki yon dim pral fè eleksyon pou chanje ki sa pou pote avni pou sosyete non. Pwoblèm de baz ki fè nou rive la, nou pa jamè manyen yo. Nou pa pote yo ke refòm. Mwen menm, tou yon tande nap di a fè, nou fè tranzisyon, mwen tou yon di nou a eti pa gen yon tranzisyon. Gen pasasyon de pouvwa, men tranzisyon. Pa gen oken kote ki ekri ki di si w ap fè yon tranzisyon ou pa dwe fè devlopman. Mete sa sou koupe pou mwen paske sa enpòtan pou mwen.
Tranzisyon se ranje yon bagay ki pa bon ebyen pou kite lòt moun k ap vini an li menm jwenn yon kontinite pou l kapab jwenn yon may de manèv pou l sèvi. Wap fè tranzisyon epi peyi a li menm se lap degingole nan men w pa gen oken refòm ki fèt ladan l. Ou pral di m wap fè eleksyon pou bay pou bay men moun sa li menm kap vin pran pouvwa sa la li menm wap ban m pwoblèm wap kite pwoblèm pou mwen. Mwen sèl peyi mwen mwen fè ki dwe fè plizyè tranzisyon epi peyi a li menm degranngole. Tranzisyon pa vle di sa. Tranzisyon vle di pou ranje sa k dwe ranje, sa k mennen nou nan tranzisyon an, ou dwe ranje l, ou dwe fè refòm ladan l epi moun k ap vini an li menm pou l jwenn. Bat bravo pou sa!
Bat bravo pou sa! Nou bat bravo! Bat bravo pou sa!
Wè! Ba wè l.
An nou di nou gen yon sistèm n ap fonksyone la, nou gen yon sistèm yon ta sipoze gen refòm nan lapolis la pa egzanp, ou di m ou pral fè eleksyon, ou pral ba yon prezidan san refòm sa yo pa fèt. San pa genyen yon nouvèl konstitisyon pou n ta kab travèse vwèman pou nouvo prezidan li menm ki pral vin ni an. E li pral fè l ebyen. E li pral fè refòm nan. Li li rive li pap ka fè l, y ap di li pa kapab rejini tèt li. Donk se pwoblèm toujou k pral tonbe. Mete sa sou koupe pou mwen pask sa enpòtan pou mwen. Donk se wòl tranzisyon an ki pa gen anyen a rann a pèsonn pou l ranje sa k dwe ranje. Gon polis ki fòme doun fason trè mal. Ou wè pwoblèm nan? Yon premye minis ki gen polis la anba menn, mesye yo livre peyi a avèk avèk goudougoudou. M ta di sa menm, bon sa menm li sa plis ke voudouvoudou sa kap fèt nan peyi a la a plis ke goudougoudou. Tout siklòn peyi a konn resevwa nan tout egzistans listwa li, sa k fèt la a, li detwi peyi a nèt. Efektivman wi, sa li a gwo pakèt reyalite. Pase tout siklòn li konn pase, tout. Tranbleman de tè konn pase. Bon. Si nou te. Wè pwoblèm sa. Kelke swa. Chèf de la polis. Ki vini. Ou gen yon premye minis koronpi. Ebyen li se yon bal liye. Donk peyi livre. Peye li vre. Sa a li menm li mal fòme. Fòk gon konstitisyon ki pou fè refòm nan sa a. Nou pa dwe kite chèf polis anba men yon òm politik ki pral. Se egzakteman sa k sot pase la a. Sa k te pase la avan la a. Nou wè ki jan li ye. Sa merite yon refòm. Apwofondi an. Men, sa yo se bay moun kap panse, moun ki vle fè peyi wèman, moun ki vle retire nan sosyete a, nan sa li a. Men, jan moun ap fè la, jan moun ap fè la, nou sou wout mwen nou e la, se kontinite menm grap ji yo. Si sosyete a pa fè yon soulèvman popilè pou l drese sitiyasyon an, mwen menm m pa wè avni an mwen. M pa wè l. refòm sa yo pa fèt ta sipoze petèt nou gen 10 depateman ebyen nou te peye a 10 chèf de la polis. Mete sa sou koupe pou mwen pa sa enpòtan pou mwen. Chak depatman gen chèf la polis pa yo. Lè sa a nèg ki pòtoprens la ap fè demagoji li menm ki konnen nan kote l ye a. Se sa ou struktire leta. Pa gen oken leta ki ap fè 2, 2, 100 an, 150 ane pou l pa gen yon tchouk nan pou n kapab refè l, refòme l. Ya! Pa p ta gen 10 pòs chèf de la polis nan 10 depateman. Chak depateman genyen chef polis pa yo ou tap wè peyi a patap livre avèk avèk avèk nèg gang sa yo nèg gang sa yo son se se se se bon sa yo plis ke ke siklòn mwen mwen e yo pap chanje. Wap byen pale
Wap byen pale la. Si w panse yo pral chanje, mwen m pa wè moun sa yo k ap chanje la mwen. E yo gen odas. E ou jwenn moun ki sansibilize avèk yo. Ou jwenn moun menm ki ba yo, ki di se yo menm ki viktim. Sa Miguel wi, gad yon frape je.
Kijan, kijan, kijan ou pral pote yon chanjman, epi moun kap kraze w la, kap kraze kay ou, kap boule kay malerèz, kap mete moun deyò, epi yon lòt, yon lòt gwoup de moun kap di se moun ki kraze yo a, se yo menm ki gen rezon. paske yo viktim nan sosyete a. Pèp ayisyen panse ak sa pou n wè. Panse avèk avni nou pou n wè si tip de moun sa yo, eske nou wè avni nou nan men yo. Si nou pa si nou pa leve pou n drese e chanje sitiyasyon an. Moun ki pou n ki vin pou travay. M toujou di nou, depi sou de twa jou, w ap deja wè direksyon moun nan ap bay. Volan an, w ap wè volan an pral nan yon lòt direksyon. Efektivman wi, sa li ak yon pakèt reyalite wi. W ap bezwen tann nan ennan, dezan pou w wè moun nan p ap fè anyen. Ou pral pran manipilasyon nan men li, li pral di w, m ap, m ap, m ap, dezan. Li pa fè anyen pou montre w yon direksyon. Epi ou toujou kwè ladan l? Ou toujou kwè nan li? Non! Non! Men kòm m di nou, mwen menm kòm sitwayen m gen reskonsablite m pou m akonpanye sosyete a. Frè m di nou nan 9 jenerasyon, ebyen si mwen menm ki la m ap kritike nèg ki pase yo, se nòmal lòt moun ki vini ap kritike m mwen menm si m rete. Bouch pi ke m pa danyen m ap pi koupab Fò m akonpanye jenès la. Mete sa a sou koupe pou mwen paske sa a enpòtan pou mwen. Jiskaske l ap jwenn yon moun k ap fè l reveye pou l di non li pa kapab kontinye konsa pa ka kontinye nan mizè sa yo nan kras sa yo nan fènwa nan wout ki pa fèt. elektrisite, èpòt, pò. Non. Ou wè moun sa yo gen limyè sa pou ou? Non. Yo pa gen pou ou. Sou nou menm k ap viv nan yon tan modèn, ebyen, nou gen responsabilite nou pou nou kapab modènize tèt nou. E pa e pa moun sa yo. Moun sa yo deja kowonpi deja. Yo pa fè l. Wap byen pale.
Wap byen pale la.
Yo pa fèl. Depi sou eleksyon ou wè nèg sa yo di w y ap fè san ke yo pa fè oken refòm. Dayè, li pa sipriz pou mwen. Nou genyen yon listwa. Nou se yon repiblik pa egzanp. Mesye yo kontante yo. Yo yo degrade se komsi ou fè bakaloreya epi mesye yo desann ou a bak 1 peyi a pa sipoze pa pat gen yon prezidan paske ou son repiblik ou son eta repiblik. Kite gade ankadre m ankadre m gason. Ki mande fok ou gen prezidan prezidan mouri a la segonde ou ranplase prezidan an. A la seconde. Bat bravo pou sa.
Bat bravo pou sa nou bat bravo. Magazine Bat bravo pou sa.
Wè. Ou wè nèg yo kontante yo. Yo vini avèk yon bagay premye minist. E sosyete a li menm tou ki ta gen petèt. Konprann pou ta di non, se pa vre. Se pa vre. Ebyen, ki sa ou vle fèt la? Kounye la, an konplisite avèk Ayisyen yo, etranje yo ap di ou, ebyen, se premye minis pou genyen, ki nou ap mete ou nan menm nivo avèk Jamayik, menm nivo avèk Bahamas, menm nivo avèk Kanada ki genyen senpleman yon sistèm de premye minis. Paske yo pa repiblik, yo pa t batay pou la libète. Mete sa a sou koupe pou mwen paske sa a enpòtan pou mwen.
Nou menm nou se yon repiblik. Nou dwe gen yon prezidan. Tout sa yo k ap pase la a, mesye yo vle downgrade, epi downgrade epi di nou nou down. Yon lè mesye yo ap asepte, bon petèt jan m wè la a, nèg yo ap met ajenou, yo di y ap renose avèk. Indepandans yo wi. Jan m wè la, jan m wè la, mesye yo ap mete ajenou yon lè, y ap renose avèk lendepandans ke yo te pran. Si nou kite moun sa yo, moun ki pa gen oken kapasite, ki p ap reflechi pou yon nasyon, gade pou n wè. Nan senk sizan pou wè. Efektivman wi, sa li a gwo pakèt reyalite. Pase, an nou gade de Eric Prince pa egzanp. Yon sitwayen rete nan yon televizyon li fè yon entèvyou yon chèn televizyon, li deklare, koute byen, moun Ayiti yo pa kapab fè anyen pou tèt yo, yo pa kapab dirije tèt yo, fòk peyi a tounen nan esklavaj ankò. E tout dega sal fe la? Klè!
E li di sa klè! Jounalist la mande misye men nan ki koman yon sosyete ki pran lendepandans li ki batay? Misye di non yo pa ka fè anyen fok yo retounen nan esklavay anko. Ebyen kiyes ou wè yon sitwayen ayisyen ki reskonsab? Men se mwen sosyete a pa sosyete a pa revolte! Mwen menm bagay sa mwen m pa domi! M pa domi! Si nou chita sou bol glas, jan m di nou la. Nou pa reyaji. Nou pa mete moun sa yo frete yo. Ebyen yon lè y ap met ajenou. Y ap mande padon pou endepandans ke nou te pran. Si mwen nèg yo ka pran Erik Prince, yon nèg ki fon deklarasyon, nèg sa pati pou dimen, menm pile, menm pile tè nasyonal la. Mete sa sou koupe pou mwen paske sa enpòtan pou mwen. Se.
Sè a sè la vle di ke premye jenerasyon ki te ba nou endepandans lan li te gen lespri pase nou menm kap viv kap ki nou wè teknoloji e devan nou nou wè kijan nou ta dwe ye pozisyon nou ye nou pa la epi pou nou kite yon gwoup de moun ki pa konnen anyen nan anyen ki pa gen oken fyète ki pa konnen anyen sa yap dirije a yo wè se lajan lajan sal la yap touche sal la se li menm yo wè ki fyète yo fyète plis ke lajan dinite plis ke lajan tande byen wi pou yon sitwayen etranje fè yon entèvyou avèk yon jounal etranje Li di w, moun sa yo, bann moun sa yo pa kapab dirije tèt yo, yo pa ka fè anyen ki de bon. Donk fòk yo retounen ankò nan esklavaj. Fòk yo rekolonize nou ankò. Li di sa menm. Epi pou jwenn menm Ayisyen, bay moun sa a travay, bay moun sa a kontra nan peyi, rekonpanse l pou sa l di a. Epi pou jwenn sosyete a dòmi sou bòl glas li. Elas! Kit, gade, ankadre m, ankadre m gason. M panse m ap ret la maten paske si m kontinye vrèman m ap m ap m ap m ap m ap m ap m ap eksploze nan estidyo a wè se sitwayen sa pa t sipoze pile tè sou nèg la klè e si sosyete ayisyèn nan rete konsa pa mete moun sa yo deyò jan m di nou an yon lè n ap pèdi lendepandans nou nou pral pi mal menm ke bay si si asepte ke pa ka gen yon yon prezidan bisefal. ki pou pèdèt ta ta mennen yon tranzisyon peyi a pou n ta mennen nan yon bon pò nou wè tout klas la asepte yo dakò yo pa janm di anyen sou sa ou se premye minis nou pa gen sistèm premye minis nou batay pou ledepandas nou nou son repiblik fòk gen prezidan prezidan mou jodi a la segonn fòk nou remplase l pou prezidan efektivman vre sa l di a gou paket reyalite pa janm di anyen Nou rete la paske premye minis la ap fè koripsyon, l ap bay nèg ki pou ta di sa yo petèt moun ki ta gen yon ti limyè ki pou ta di non li pa posib, se pa nòmal. Non, y asepte degrade tèt yo, desann jenou yo donk ebyen jan m di mwen menm menas mwen wè la mwen menm. Menas mwen wè la a, nan 5, 6 ans, si n konnen moun sa yo, e yo pap fè eleksyon. Donk, w ap rive yon jou, yon jou maten, ou tande, Ayiti, nou renose avèk endepandans nou, epi yo kolonize nou. A bon antandè, salut, n ap kanpe la pou maten an. M ap mande ou menm ki gen posiblite, ki pral tande emisyon. M konnen a chak fwa gen de jèn ki toujou eksprime yo lè m ap pale yo konn fremi, yo konn prèske kriye. Donk, se pa fòt mwen. Pase mwen m konprann, m gade e sa k pa bon an m ap di l pa bon. M pa byen vin nan joure, se sa se pa domèn pa m. Men ap fè lojik pou sosyete a li menm kap dòmi pou l kapab leve pou l di non sa pa lojik vrèman. Efektivman sa l di a se vre. Fòk nou fè kou n konnen pou n debarase nou de moun sa yo. Ou menm kap pase sou emisyon an pou la premyè fwa, si tout fwa sa pap deranje w, Abòne avèk nou, follow nou epi pou w kapab toujou genyen la pawòl de sitwayen e sitwayèn. Donk m ap rete la ou maten an, m ap ba nou randevou pou yon lòt emisyon epi gen plis toujou k ap vini sou konstitisyon an. M pa fin devlope l, m pa vle fè emisyon an twò long. N ap kanpe la. Bat bravo pou sa!
Bat bravo pou sa! Nou bat bravo!
Bat bravo pou sa! Wè!